Avèk peyi Dayiti ak tout nasyon an e ak tout Ayisyen ke n gen bò isi e a tout Ayisyen ke n gen lòt bò dlo. Kèlkeswa kote ke mesaj sa a kapab rive, nou adrese nou nan moman sa a, O non de Jezi. Nan tèks Jenèz 19 vèsè 24 la, li montre ke Letènèl te fè dife. An, tonbe kouwè lapli, souf, tonbe kouwè lapli sou Sodòm e Gomò. Poukisa l te fè sa? Se akoz moun Sodòm ak Gomò yo, yo te pran plezi yo gason t ap viv ak gason parèy yo. Yo te pran plezi yo fanm ap viv ak fanm parèy yo. E te gen anpil vyolans nan Sodòm ak Gomò. Dye te detwi antyèman Sodòm ak Gomò. Sof Lo ki te sove avèk de pitit fi li yo. Letènèl konn abitye aji konsa deja depi lakreyasyon. Si n gade nan Jenèz chapitre 6, n ap wè ke Bondye te detwi latè antyè avèk dlo pandan karant jou lapli tonbe epi. Tout latè, tout moun sou tè a te detui, paske te gen anpil vyolans sou latè deja. Te gen anpil vyolans, te gen anpil ka de pederas, anpil ka gason ak gason masisi, anpil ka de madivin sou latè. Bondye te fache, li te tye latè antyè. E dènye desizyon grand nason yo pran, si n ta pran le ka de grand pwisans ewopeyèn yo, yo te bay pouvwa avèk gason pou yo marye ak gason parèy yo depi dèzane. Yo te fè yon gwo festival kote ke anpil masisi te reyini pou yo te selebre viktwa yo. Lòske yo gen pouvwa, anpil jèn gason ap viv ak jèn gason parèy yo. Bondye te gentan fache kont Lewòp. Etazini te bay dwa sa, li pèmèt ke, li siyen lalwa e ke anpil gason marye ak gason, anpil fanm marye ak fanm. Bagay sa fè Bondye fache. Lese m di nou, Kowonaviris la se youn nan fleo ke Bondye ap frape lèzòm. Paske lèzòm pa respekte Bondye. Bondye pa voye gason pou l viv ak gason parèy li. Bondye pa voye fanm pou l viv ak fanm parèy li. Bondye voye yon gason pou l marye a yon fanm. Bondye voye yon fanm pou l marye a yon gason. E Bondye pa voye lòm pou l viv ak bèt. Bondye voye fanm pou gason, gason pou fanm. E la ankò, li t vle lòm nan viv legalman, sela vle di yon gason marye legalman a yon fi legalman pou yo viv ansanm e non nan imoralite. Dènye jou sa yo, gen anpil enfòmasyon k ap sikile, nouvèl ap bay ki di ke prezidan de la Repiblik Dayiti a, ta ap fè tout sa l konnen nan kòd penal ke l soti pibliye la, answit nan lòt dekrè lwa ke l ap pibliye pou l fasilite gason ak gason vin legal, pou l legalize gason ak gason viv ansanm, pou l legalize fanm ak fanm viv ansanm. Nap di o non de jezi m regrèt sa pou chèf deta a o non de jezi m regrèt sa pou nap di chèf deta ou pap ka pase ak kou sa ou te mèt tounen kote ou te soti ak lwa ou pap ka pase avèl paske peyi dayiti siw wè jodi a kowonaviris pa ranvèse pa detwi pèp ayisyen an gen anpil òm de Dye anpil sèvant de Dye ki te nan lapriyè sou jenou yo e mwen sèvitè Bondye ke nonl Jan Franswa m te sou jenou m fè lontan map lapriyè m di E m ale nan stasyon de radyo. M te kon, m konnen m t ale nan plizyè stasyon de radyo nan Leyogàn. M se yon sèvitè Bondye nan Leyogàn. Kote m t ap, m t ap di klèman, Bondye p ap kite kowonaviris frape Ayiti jan l frape Etazini. Pase Ayiti pa konplis nan kesyon kowona, nan kesyon pederas la. E konsa m te mande Bondye pou l pou l sovgade Ayiti. Gen anpil lòt sèvant ki fè sa. Anpil lòt sèvitè fè sa. Anpil moun k ap lapriyè. E n ap gad kijan Bondye sovgade Ayiti. E pa bliye e prezidan nou. Pa bliye e otorite sanitè yo. O pa bliye syantifik yo. Nou te prevwa nou pral antere kadav pa milye ann Ayiti. Men lapriyè te ranvwaye tout prevansyon nou yo. Kounye la a nou wè kou nou an pa mache pou n gen anpil kadav. Kounye a nou vini avèk kesyon de ma si ma di pou n kapab antere peyi sa. Men n di o non de Jezi lwa sa pap pase Ayiti pap antere. Nou di o non de Jezi pèp sa pap antere. N di o non de Jezi lwa ma si ma di a pap pase. Menm jan m te kanpe devan Bondye pou m te di kowonaviris pap antere Ayiti men jodi a m kanpe pou m di lwa a pap antre. E m deklare lwa ki ni lwa ni dekrè nwa ni kòd penal ke prezidan repiblik Dayiti a Tap pibliye pou kesyon Marci Madi a m deklare l anatèm o non de Jezi. M deklare lwa sa a modi. E m di prezidan, m se premye pastè wap met nan prizon. Paske pa gen pederas kap ka vin marye nan legliz pa m. Map di w m klè, mwen m se youn nan premye nèg ki fè deklarasyon. M se premye nèg ki pral nan prizon. M se premye nèg ki pral mande kote si w genyen 2 pederas mennen yo ban mwen. Mwen t mennen yo ban mwen mwen. Si w gen 2 pederas ou vle marye mennen yo ban mwen. M pap marye wap mete m nan prizon. Eee sa wap fè wap fèl avèm se e m gen anpil òm de Dye k pap marye pederas e pap ka marye nan peyi nan legliz pa nou e m deklare sa ouvètman e m pap dil kache e tout moun ki jwenn mesaj sa moun ki gen kontak ak prezidan an voye l bali mwen t voye l bali paske l pap ka pase a lwa o non de Jezi li pap ka pase avèl e m gen anpil òm de Dye parèy mwen k pap dakò lwa sa l pap pase nan peyi nou kòm m tande gen pwojè prizon gen pwojè lanmò m pa konn sa wap fè men o non de Jezi Nap pran prizon an men n pap fè maryaj ou yo e nap di si yon nèg bezwen mari ou bezwen fè afè ou mèt fèl men lwa sa a m tounenl nan mond envizib o non de Jezi lwa sa a m tounenl nan mond enfènal la o non de Jezi e m dechirel m dechirel pak an pak m dechire lwa a pak an pak m dechire kòd de m dechire dekrè sa a m dechirel pak an pak dekrè k pale m respekte tout lòt lwa yo men kantas lwa k pale De pederas pou mari a. De masisi legal la m dechirel o non de jezi el pap pase m se premye nèg ki dakò pman al nan prizon an em deklare sa o non de jezi em di sa pap pase m di sa pap pase chèf leta sa pap pase em ap di prezidan sou pa prese vit tounen sou sa wap maniganse pou fè masisi mage nan peyi sa avèk madivin nan map di jodi a menm pouvwa phtk a tonbe. O non de Jezi. Depi jodi a l tonbe. Menm si w ta wè w fè de twa mwa sou pouvwa ankò. Menm si w ta gade w wè ou ta tann 2021. Menm si w ta wè ou ta tann menm 2022 a pouvwa phtk a tonbe. E m deklare sa o non de Jezi. Se sèl bagay, sèl chans nou genyen se retounen rapidman al elimine bagay sa nou pibliye a. E m deklare sa. M deklare men m pap janm, m se yon sèvitè de Dye. Pastè Kenòd Jean François m ap viv Leyogàn. M ap viv nan Bari Lakwa. E lakay mwen, legliz mwen nan Châtillée. O non de Jezi. M deklare w si nou bezwen m, n ap kapab jwenn mwen si nou bezwen m. Telefòn mwen 37 41 90 08. Si nou bezwen m, n ap jwenn mwen. M gen 41 42 86 64. Si nou bezwen m, n ap jwenn mwen. Men o non de Jezi, men m di lwa elimine phtk a tonbe. E m di tout moun ki te vote w, jodi a menm pou yo retrakte yo, pou yo regrèt yo te vote w. Paske pouvwa w la fini. Pouvoir la fini o non de jezi. M pap janm òm politik. M pap janm mache dèyè òm politik. M pap janm yon òm politik an Ayiti. Pou pa konnen se pouvwa w la mezanmi m pap bezwen pouvwa w la e pase pouvwa pa m nan l pi wo ke pouvwa pa w la. M son nèg m pi gwo chèf pase w prezidan paske mwen m ap travay dan le wayom de Dye pou m mennen moun nan lavi etènèl e ou menm mwen priye pou ou e ou menm m vle sove w nan sitiyasyon w ye a pou m mennen w nan lavi etènèl pou ale yon pi gwo pouvwa Pase pouvwa w ye la son ti pouvwa yon pouvwa terès o non de jezi mwen mande w sa pou w retrakte jodi a menm prezidan de la repiblik kèlswa moun ki jwenn mesaj sa ki vle fè prezidan yon ni voye l ba li moun ki gen telefòn li voye l ba li fè l jwenn li paske pouvwa l la tounen jodi a si l pa retrakte si l pa tounen sou desizyon l si l pa tounen E ke tout nèg ki te chita ansanm pou yo ekri lwa sa a, ki pou yo ekri dekrè lwa sa a, ki se kesyon pou legalize masi, madi a, m di nou pèdi pouvwa n, nou pèdi l, nou pèdi l o non de Jezi. O non de Jezi m deklare sa. E m redi sa ankò, m se sèvitè Bondye, pastè Kenòs Jean François ki pa yon òm politik e k pap janm yon òm politik e k pap janm mache dèyè yon òm politik e k pap janm mache dèyè yon pouvwa politik. Paske pouvwa pa m nan syèl li ye. et dans le royaume de Dieu alelouya beni swa letènèl viv le royaume de Dieu viv le royaume de Dieu e aba tout lwa aba tout lwa k pale de masi madi o non de Jezi aba tout pouvwa kap met masi madi kanpe o non de Jezi o non de Jezi amen amen amen ke le syèl aji kounye la ke le syèl aji kounya o non de Jezi o non de Jezi amen amen.